Se ki yès? Renal wi. Bon frè Renal pa antre? Bon, fòt antre. Ouvè lòt lakay pou kòw. Chan poze m la toujou pwoblèm.

Manmi kap bay Ricardo nan pwoblèm. Manmi a konn kòmanse nan moud Noël deja. Non ou konnen le plus souvent nan fwaye ou toujou gen sa yo paske depi ou apèn tankou m te ka di w marye e gon pa ti seri de sans granmoun ou toujou ap pale ou konprann sa vin pèmèt ke ou menm pafwa ou konn nan yon lespri ou mal alèz ou konprann. Paske sitou si pa egzanp ou pa gen tan avè fi a ou ou poko ka afante, sa ka rann pwoblèm anpil nan fwaye ou konprann? Vrèman nan menm tou sa sa bon m ka pwouve l toujou se pa pwoblèm sa mwen menm genyen non paske m pa konnen bon se doute m ap doute l bon m pa renmen sèl jès manmi an fè paske m panse ke si m avèk manmi m se pitit ou m ye si m fè yon chwa li ta sipoze renmen chwa a se manmi m li Men non tankou m te ka di w èske yo pa avan m pa t dakò? Bon papa Manou nan m te dakò esa vin mwen tou se yon problèm sa menm li gen bon lèl vini lap pale yon seri de bagay. E tande e tande non pafwa moun nan li menm li konn dakò oparavan men e finalman lè vin gen yon tankou amitye de li menm ansanm avèk fi a lèl vin kon konnen yon seri de bagay de fi a li menm pafwa li menm li vin pran pòz bagay li pa vle Li pa vle kolabore ansanm avèl sitou si fi si manman li menm se ou menm ki te konn ap jerel kelke bagay epi momanl vin wè ke ou vin ralanti sou li e sitou depi ou depi ou reskonsab gason reskonsablite a son bagay ki di anpil eske ou konprann depi ou reskonsab dayè manman pa gen dwa poul ta wè sou afè ke ou menm ou genyen paske le pi souvan ou jwenn sa nan fwaye yo se sak kraze anpil fwaye pafwa depi ou ou vin gen madanm nan.

E pa gen anyen ki lakoz maryaj la pa jis ki ka koz maryaj la pa fèt. Men si pa egzanp kounya la sa vin reprezante nan sans sa la, fò l ka di fò fò l ka chèche rezon a jis pou jere sa ou konprann? Pou jere sa. Pase m m pa m twouve sa biza. Nan yon sans paske lè pa egzanp kounye a la ou fin gen madanm ou epi kounye a la ou wè se paran an ke w ka pral dakò pou l kraze fwaye a e dayè m ka di w sa byen kraze yon fwaye pou rebati l se pa bagay ki Fasil! E dayè ou ka bouke, kraze, kraze, kraze, men rebati a, li difisil anpil. Li difisil anpil. Paske dayè ou konn madanm ou deja, men si ou pral jwenn ou pa konn ki fòm de moun li ye. E sa k ap gen pwoblèm yo pa konnen. Kòm Bondye granmoun, Bondye pa chè, Bondye toujou wè.
Ou fèl de manje wi gasonm fòk ou gen kè.
Fòk ou dakò jis pou soufri nan yon sans.
Levanjil la li menm paske tankou m te ka di w Jezi li menm li te vin mouri pou nou, nan mou l te vin mouri a malgre yo te sakrifye l, kloure l, ba l kalòt. E pa paske l te fon bagay ki mal non. Paske l te gon destinasyon, l te gon dèt pou vin peye pou nou. Enben se nan ka sa li vin chwazi fè l. Enben se menm jan ou menm. Sa ke toujou pran, toujou pran kouraj, toujou mete jenou pre, toujou mete ajenou jis priye Bondye paske se sèl li menm ki ka delivre ou. Pa kwè de zanmi k ap vin ba w konsèy di a si madanm ou pa ka fè timoun.

Pitit mwen, e pa vle m ta vle pou w al rete nan lari non. M pa ta vle pou w al nan lari. Si w ta vle pou w t al nan lari, tankou w t ap vin devni yon ti kokorat. Depi lè Pasyans fin marye avèk dam nan, pitit mwen.

Se levanjil m ta tande. Chè, pwoblèm gen nan tèt mwen la, pwoblèm gen nan tèt mwen la pitit fi m ap travèse. A di se levanjil moun ap vin ban m monchè. Chè, chè, si nèg la te konnen pwoblèm gen la,
li ta. M ap panse la pou ou la wi. Ou wè m met men nan machwè la, m panse a lekòl. Pase m rekòmanse al lekòl,

Poko janm mete pye la. Depi lèl fin marye. Ohh wi depi lèl fin marye a pitit mwen. Depi lèl fin marye a la kounya la menm map panse avèw mpa gen kòb pou al lekòl lèw kòmanse ale mwen paka al lekòl. Mwen mpoko konn kisa map fè la non poum voyew lekòl la non. Mpako konnen eskem ka lage w nan lari a pou vin devni yon ti kokorat. Tout timoun wap kè ki kokorat nan lari a y lage yo lage yo wi. Yo pa gen paran, yo vin demen vin devni kokorat lè yo fini yo vin yo vin gang. Mwen m paka lago nan lari a pou lago m pase m pral pa lago m gen moun m pral lakay li m gen pou m al lakay li m ap tounen lakay li ankò m pral pale avè l yon dènye fwa paske li pi gran li wè m pa gen mari e pasyans pa twò mal dekwa l te ka ede m avè w se ti frè l ou ye l te ka ede m avè w m pral pou li. Paske m pap ka kite w vin lage w nan lari a pou lòt timoun pran w pou y al fè w tounen kokorat ban an. Menm fi sa m pa vle wè l. Menm si l te mouri la m pap di podyab pou li. Yon fanm fanm nan pa ka fè pitit non.
Lè l fin pran tout sa l genyen ma wè l. E l gen pou l wè sa wi.
Li gen poul wèl. Moun nan pral fè foure bouche poul pou kraze fayay la bagay. Men apre mwen menm m pa di sa tankou m te ka di w jan w wè m di w la tankou si l ta vin avèk konsèy la ye m avè mo a ankò ou ta jis di l yon pawòl jis pou l deranje nou men sof tankou m te ka di w

Manmi ta pèsevere avèk mwen, li pa deside chak kote manmi voye l legliz paske kote w ye a pa bon, paske Bondye li menm pa janm abandone pitit li, toujou la pou pitit li nenpòt sa l ye a bon li di m al al fè kouvèti, kite l deyò a li pran plèzi sa l vle, lè m bay manmi kòb si se lè m bay manmi m kòb gen kote l al avè li a epi fè lòt bagay, se pa pou sa m pa pèsevere.
M gen nan kè m pou ou e donk m ap toujou ka ede w priye jis pou soti nan sitiyasyon an paske lè w soti m wè l ap yon fyète pou mwen sitou w konnen e pafwa li menm e nou menm ki ankò e nan Kris la se yon devwa jis pou nou kapab ede w priye epi jis pou nou konbat ansanm avèk satan nan sans ke li menm l ap reyaji a dayè pou nou kapab pot viktwa sou li Ou konprann? Paske nan sans ke li menm li vin ap reyaji a, se yon bagay li di m pa ka fin konprann menm mwen menm di pou li.
Ou konprann? M pa ka di yo konprann li. Rezon, si pou oparavan, li te dakò. E dayè se. Kote fi a wi.
M pral kote Pasyans wi. M pral kay Pasyans. Sa te ka mwen. Mwen chita, chita, chita kote Pasyans vre, m ta renmen sa vre.

Pitit la entèrese a lekòl se vre men frè a mechan anpil, frè a pran yon fi la monchè ooh fi a pran nanm ni nèt koz pitit la ap bagay ap chita ap jwe li pa al lekòl, elentèrese a lekòl la. M gen pou m al lòt bò a la a. Sa m bliye m pap di pasyans. Paske sou do gwen ti frè w se pou okipe l paske m pa gen mari k ap ede m. Se yo k pou ede m ale. M pa di w pa okipe fanmi w men fò w sonje w gen manman w, fò w sonje w gen yon ti frè. M ap chante pou tèt mwen konnen pa gen anyen ki enposib avèk Bondye. Non, pou Bondye pa gen anyen ki enposib. Antouka, frè Pasyans.

Sak fè misye te ka al pou preche levanjil la, se la m te kanpe, monchè, ou konn sak pase, se la m te kanpe, li pa al wè m ankò, monchè, kite m al fè wout mwen lakay mwen.